Komsi
Ou te vle plis lajan toujou m kwè Duflo remet ou lajan. Wi m vle plis toujou paske lajan m fè twòp tan deyò a lò. E vre.
Bon m di w yon bagay. Kòm se sa m konnen w ap mache fè e fwaye moun w ap kraze son krazèt fwaye ou ye. Antouka sa w te bezwen fèt tande sòsyè. Yes. Se sa m te bezwen. E sa w te bezwen menm. Sa vle di
pou ou menm ou panse ke. Ou fè Dailove, ou fè e Babas ki te avè Dailove, se byen sa, ou te bezwen l, kòm si ou bezwen Diflo tou, pa vre? Pa bliye, Babas se nèg mwen l te ye. E byen kounya, kot nèg ou sa? Pa konnen. Ou sa w t ap goumen ou pa reyisi? M ap reyisi kanmèm.
E man mwen di w sa deja. Paske m ap mache. Ou ka, banm di w yon bagay, ou ka gen yon batay, sa pa vle di ou gen lagè. Ou konprann sa? Ou ka gen yon batay, sa pa vle di ou genyen lagè, ok? Bon mzou, bon mzou, pil odas toujou, ou wèm nan la rou kanpe mwen, pou sa m konnen m fò wè.
Mon Dieu, mon roi. Ou wè fwa sa, fwa sa, m pa prate men. Bon, konn sa k pase, bon mzou bagay trè klè, ma chè. M ap tande w. Paske se jou wap konte. Paske ou pa yon, ou pa yon moun ki ta sipoze ki ta viv ankò. Waw, waw, an byen touye m nan. Men kòm se sèlman bon Dieu ki konnen ki sa lòm merite, antouka ma chérie, E li ou pa vo la pen pou m ta fè tout tan sa pou m ta pale ansan. Voye ou kanpe m sou.
E. E ki sa. E pou m jwa di fi. E ou konnen. E.
M pa konpran nou. E pou m jwa di fi. Kote a di fi a. Kon sa kon sel bagay m te kapab di ou. Wè sa yo. Lage yo.
Wè sa yo. Lage yo.

Via situation jan peyi a ye ou konnen m. Yo ba yo manyak nan moman la frè peyi a pa baw lòt lòt lòt opsyon menm ke kite nou va ba yo. Monchè ba yo frajil nan moman an men sa fè m preske pa wè yo menm. Men sak diw menm jis ke m pa jwenn mò jodi a mò sèke gen nouvèl kanmenm. Chè jistis ak siyasyon peyi a ba yo tèlman fòkè nan men nou. Ou konnen ensekirite ap vale teren. Sa vin koz ke nou pa ka sef nan lari a vre menm. Men, pa gen anyen de pli menn. Bagay yo pa bon pou nou non. Jan m di nou an, bagay yo pa bon men. Sa fè ou plis pa wè nou. E pa gen anyen de chan, e kòm si de nouvo vre. E pwoblèm ki genyen baz pa. Frè m, jan peyi a vini la frè m. Si w pa gon bezwen nan lari a, ou pa kite lari a, ou pa kite lakay ou konsa nan frèm. Paske, avèk bagay ensekirite sa, bro, ou oblije rete lakay ou. Si w pa gon w pral fè nan lari a, se rete lakay ou. Paske, ka annik soti frèm, pa annik kontan, bal mawon pral soti epi, kiyès ki pral pran? Se ou l pran. Frèm, piske nou pat wè pandan kèlke jou, men, mwen pat, mwen te menm panse se yon bagay ki vokan mwen. Men, kòm mwen jodi a m byen kontan, mwen tout bagay anfòm, yo, m byen kontan, paske m gen kèk tann bat yo, paske, sè jou se kwè,

Monchè ou paka renmen fanm nan pou di ou paka kontinye monchè eske fanm nan pa Se epa sa non Men m toujou konn tande yo di men Epa poutèt kòmsi wal nan mache non So ou pran yon bèl tenis ou achte l Epi lap peze w Pou pranl Ou vin mete l kòmsi yon kote kòm yon mèb ou paka itilize l Men chak moun ki parèt ou toujou prè pou di shit Tenis sa e pou mwen li ye men ou pa janm ka metel nan pye w Sak pase li twò piti Men tandiske ou renmen l ou oblije achte l

Sa pa Daylo ki kanpe anfas ou a wi Epi se pa Babs Sa se Lovemy epi Djiflo ok Ou pa vo lapèn Ou wè si tout fwa m ta kanpe la Pou m ta kanpe la m ap pale ansanm avè w toujou Ou konnen m t ap mete m nan menm eta ansanm avè w Pou m mande w a ki nèg ou sot kanpe la Bebe Ou pa vo lapèn ma cheri Pou m di w sispann di m lakay la Ou wè lè m ap gade w Bon sanble w sòsyè

Jis m te bezwen al lakay w pou m te al pale avè w de yon bagay. De kisa? Sak pase w la menm? De kisa?
E, sof ke Babas vini pou l marye ansanm avè m paske mwa k ap vini yo la, mwen ak Babas ap marye. Kisa?
Oh!
Jwenny!
Lage m! Oh!
Jwenny w ap touye m! W ap touye m Jwenny!

Li panse li ta fin avè. Yo pou an bon net tande. Ou nan prizon pou le tan pou le tenite. Map marye net. Yo renmen ou oblige achte. Ou an sa m di nan nan. M wè sa w di a frè. Men w konnen nan lavi baz mwen. Pandan granmoun yo te toujou konn ap di nou sa. Depi n ap kouri pou lapli se poutan se nan vyè n al jwenn li. Ou pa bliye love me sa frè m gen 6 an renmen ansanm avè w. M pa kwè jodi an pou yon ti senp bagay m pa pral di w yon ti senp bagay paske m pa konn kisa. Paske w konnen e nan ventenyèm syèk sa frè lanmou an an swa l vin fòkè si w pa pran di tan avèk. Si w wè nan lanmou si pa gen tolerans l ap kraze lanmou.

e
li tap dim oh fòk mwen peyel peyel lèm te mande kisa Sofie te dim oh se kòb li love me pran bagay sa yo e lèm te vin kwaze a love me fason love me te pale ansanm avèm sa konvèsasyon pat fini byen Men sa sa pat fè m byen ditou paske nou pat jwenn yon bon antant. Li pat kòmsi vle di m nan kisa li ansanm ak demwazèl la. Sa se youn, sa se premye avètisman. Kanmenm m jere sa pase jodi an nan lanmou li mande tolerans. M aksepte m tolere sa paske m renmen l e m panse tou li alèz. Epi yon jou pandan ke map pase nan rue Jean Jacques lotre jou, epi m wè menm demwazèl sa ak yon baton, kiyès ki pral bay yon kout baton atè a Lovni, e lèm kouri m pase m repouse l epi mala Lovni ponyade demwazèl la lage bat. Mèt kisa Lovni di w menm? Manzè baz apre 10 minit manzè revini manzè pèdi konesans e si kem pat gentan parèt sou lechan manzè te ka mouri. Sa se mwen ki tap pèdi e lè sa manzè ap vin esplike yon pakèt detay kòm se son plan li te genyen le fèt ke babas te renmen ansanm avèk daylove e Johnny tap bal manzè tap bal presyon antann yo tap bal kòb sof ki poul tal sedu babas bagay sa pou relasyon babas te ka kraze sa ma day love. Tande tout bagay yo paket pawol m pa menm konn bagay sa yo men. Monchè
ou wè nan moman sa bon si te gen fanm yap fè tout grimas pou lajan men sa byen fè mal se mennaj ou ki.

Ah wi, lè m te vin remake sa, vin reyalize tout bagay yo, yo te vin mete m alèz, m te vin wè ke men malgre yo t ap ban m manti sou Maroc. Non ok, m pa konnen, m pa vle fè kòmsi pou sa te deranje w, paske bon, nan epòk sa, si m ta ba w verite a, ou te ka reyaji pi mal toujou. Men m te oblije kache manti yo, ti manti yo, m te oblije kache ti manti yo, ou pa konn, ou wè sa m di la cheri?

Krazon kite sa avèk manzè. Men eseye ramne manzè vè la rezon, fèl konprann ke si li te pale ansanm avèw menm si ou pat gen pou te bal nan moman, men ou tap ou tap bali li kanmèm. Men lè wal kraze relasyon an bro, wal antame yon lòt relasyon avèk yon lòt mèf, li ka fè yon bagay ki pi grav toujou baz. Monchè m konprann tout sa w di yo wi men apre sa nou te diskite nou pat jwenn yon bon antant meyè antant nou meyè solisyon se te bay vag pase imajine w moun lan poze yon aksyon konsa baz Pi devan, li te ka fè, li te ka fè youn pi mal. E padone l la, sa k pou di ke si l pa pral fè youn ki pi rèd ke sa ankò? M oblije ba l vag, nou di n kite n pa ansanm. Jiska prezan la m pa ansanm avè l. Sof konsèy m ba ba w, se si mèf la twonpe w, m pa p di w pou w ret ansanm avè l. Men, si w wè se sa l fè, bon. Paske, anfèt, anfèt kont, m pa kwè se twonpe l twonpe w tou. Tan pou l fon twou pou l ede yon zanmi. Men nan ka sa frè m. Eseye pale ansanm avè l. Eseye pale ansanm avè l, chèche, chèche konn sa k anndan l. Èske, èske konnen tout bon vre si l renmen w tout bon? Se sa w bezwen konnen. Se, èske lanmou l genyen an, sa w gen pou li an, èske l resipwòk pa rapò de pa l lan frè m? Monchè baz, m p ap ba w manti, pa rapò a aksyon kòmsi love nou poze an, Li montre m kòmsi pa t gen yon lanmou vre. Paske imajine w, sòt, pa gen moun ki pa fè erè, men gen de erè yon moun pa sipoze fè mèt la. Frè m, nan moman w pa konn ki bezwen w te gen, si se pa devan tèt li a, cheri men tan m bezwen m al fè yon bagay. Sa ka vle di, nan moman l bezwen l pa t ka jwenn l pou l ba li.

M te konn ap sèvi de li menm pou m te ka kreye pa m nan. Men si kounye a pòl ak kraze, kòman m pral fè je kreye pa m nan? Dèfwa, akoz de ou menm, gen yon pakèt moun k ap fè efò, men ou menm, si w vin kraze, ou vin pran yon echèk, ou tou ret nan echèk la, bro, moun ki te dèyè w pap ka avanse fè. Monchè yon grenn bagay ki grenn, se sa k fè yo toujou di, nan lanmou, moun aprann bay verite. Sof ke pase, pa al bay moun nan yon manti ki kapab sèvi moun nan kòm si yon verite pandan ennan, dezan, twazan, ki pral fè moun nan santi l nòmal. Apre sa, apre 4, 5, 6 an, lè moun nan pral dekouvri sa, pou l wè kòm si se sa w te ba li kòm si pou verite a, li pa t sa ditou. Pase sa, ou tou met moun nan alèz. Ou konprann sa m di w la? Bro, èske ou konnen ou menm ou fè lòt yon pakèt bagay tou ki mal? Sa l toujou rete ansanm avè w, bro. Sa ka vle di, li ka fè yon bagay ki grav, vrèman vre. Men dèfwa fò w aprann padone pou w ka avanse. Toutotan ou pa padone, ou pa aprann padone, ou p ap janm avanse. Se aprann padone epi ann avanse. Paske kraze yon relasyon avèl la, pandan ou gentan gen 6 ans avèl, ou pral bati avèk yon lòt, pa konn kisa lòt la gen nan tèt li. Adio, m pap tronke bwa anpil bro, m ka kite w pou w al repanse, retounen kot mèt la, eseye mete l chita, pale ansanm avèl menm si l ka jere bagay. Men lè w kraze relasyon apre, li pap bon pou mwen paske son modèl li te sou.

Ou konnen m toujou konn pale. M pa wè pou ki rezon ou pa janm vle tande m. Men kisa w vin di w anplis? Men depi kilè w te konsa di pou mwen? Apre ti sa w fin fè sòte w fè yo? Finalman, m pa t janm konnen moun bon sòte ye. Se vre ke m konnen sa k pase a li pa yon bagay kòmsi pou yon moun jwenn padon fasil konsa, men kòmsi ou tou mete w nan yon pozisyon ou pa janm anvi tande m, ba m. rele w nan telefòn se pa ou kap pran l, ekri w se pa ou menm kap menm li mesaj la menm, sak pase? Non, ou konn sak pase deja, sof ke sa w fè a, m pa wè mwen menm ki pral gen kè kòmsi pou m toujou nan pale ansanm avèk ou, paske si ke ou te vle ke nou toujou pale, m pa kwè sa w fè a, se sa ou tap fè, ou te ka fè mye men se pa sa, ou ta remèt mwen love you. Sa ou chwazi remèt mwen?
Ban m di w yon ti bagay, Diko. M ap tande w. Si tout fwa nou te Bondye nou menm lòm, kòman nou t ap ye? Kòmsi ou pa janm fè erè? Bon, Bondye ki nan syèl la antanke Bondye ki gran, lè yon moun fè yon erè, depi ou mande l padon, li prè pou l padone w. E l pa menm sonje sa w te fè l la ankò. Se vre m konnen ke tout peche gen konsekans yo. Men! Nou menm lòm nou jis klase tèt nou nan yon kòm si nan yon nivo ke m pa kapab imajine. Kòm si nou pa janm prè pou n padone. Se vre ke sa m fè a li lidyo vrèman men mwen menm gen dwa pa ta pran l nan men yon moun. Alò, men pa gon moun ki pa fè erè epi gen de bagay se pa t nou te janm swete fè. Se li te fèt sa kòm si sa te ekri pou l te fèt kanmèm nan vi a. Menm si ou pap padone m, omwen ou te ka tande m. O si tout fwa nou te Bondye, kalkile w pou w wè. Men, mwen se. Si Bondye tap reyaji jan w reyaji ansanm avèk li, ki ka w, ki tap ka nou? M panse w di ase. Men yon papa ap jis ban nou ti chans pou nou fè sa. Men daprè tout sa ki gen pase a, ki pase a. Eseye mete w nan plas mwen pou w wè si sa tap fè w byen e kijan sa tap rive sou ou, kijan w tap reyaji.
Bon m di w ti bagay di. M ka konprann ki sa k pase ak kò May. Men m te di w sa, ou konn sa deja. Se pa, se pa twonpe m twonpe w. Ou pa janm ansanm avèk yon lòt gason. Sèlman ke m fè yon bagay, e poutèt e, e, e Jenny antre m nan yon bagay, poutèt kòb, m te, m te wè sa pa t difisil, m te jis fè l. Men se pa twonpe m twonpe w. Bon, kòm m wè tout sa m di w, m pale ansanm avè w, ou pa ka eseye konprann mwen, ba w stil kanpe tòf, men èske w ap ban m yon chans pou m zanmi w, lè m ekri w pou w reponn mwen? Ban m di w chè, ou panse l ap osi fasil pou ke yon moun ke w te renmen epi pou w wè kòmsi amitye w genyen avè l se yon amitye amikal? Waw kijan panse sa kijan konprann sa. Jiska prezan se ou menm ki pa vle se ou menm ki pa vle nou te ka rekomanse anko. Mwen banm diw rekomanse rekomanse pa yon pwoblem mwen panse sa se yon sikatris li ye sa pap pa osi fasil pou ke li soti konprann sam di la sitou ke mte renmen w pwojè nou se pat pwojè yon amitye amikal li te ye.

Ayayay al lavi mesye. Jenny. Antouka. M panse lè konsa kote l ye a, mayengri ap fini avè l, moustik ap fini avè l, rat ap manje l. Paske tout sa w fè nan lavi l gen konsekans. Ebyen kounya l nan prizon. Wi li merite sa. M pa gen pwoblèm ansanm avèk Jody. Kounye a l pral mete m rekòmanse nan, rekòmanse yon vi ak yon lòt moun. Kote mwen menm ansanm avèk Difre gen yon pakèt bagay nou te kòmanse fè antre nou. Antouka, m pa gen pwoblèm. Wap vin kontre jodi an pran bi byen espesyal. E pale avem cheri m la pou chou tou. Sam pral mande w pou fèm lan petèt ou ka wè yon ti pye difisil men m panse pa gon bagay komsi nan lavi ki swa dizan enposib alga petèt li kapab difisil pou fè men m konnen wap konprann mwen kwè.

ou li tap fè sa w tap fè a. Men lè m pale avèk misye m di pou l eseye aranje sa, misye di l fè tout li pa enposib pou li paske li nan faz okipe sa a. Nenpòt kijan li pral fè pou l fè w bak nèg l ankò paske sa w fè a tèlman parèt grav pou misye. Ou wè sa m di w la paske menm mwen menm sa fè m dimal. Men pou dat ou avèk misye 6 zan. renmen e pa si jwi mezanmi. M te ka eseye jiri sa. Lè m pale avèk misye m di a monchè eseye pale avèk rèf la eseye mete l chita sa ka vle di se ou menm ki koz li fè sa men misye jis di m non sa pa enposib pou li menm. Duflo pa eseye konprann mwen nan sans m pale ansanm avè l. Epi tou li pa ban m tan pou m pale avè l tou. Si tout fwa ke li te ban m tan pou m te pale ansanm avè l m panse li te ka konprann mwen e mwen menm tou m te ka konvenk li. G-Flow sèlman m fin rakonte l sa pa rapò sa Jenny te fè epi li stil li pa pale ansanm avè m li di m nou bay vag bon m te ka fè plis ke sa ekri l li pa menm li mesaj mwen rele l li pa menm pran apèl la e ou ka sezi wè lè m ap rele l telefòn nan bay de twa son aprè sa m pa jwenn yon kòmèm li fèmen l kòmsi pou m pa jwenn li men Se pa twonpe m twonpe Se pa twonpe m twonpe Djibou Se vre kisa m fè a li pa bon Men m te vin kote w la pou te ka pale ansanm avè l mwen Petèt ke nou pa t bezwen al rekòmanse ak yon lòt moun ankò Dayè vi a se yon vi ki difisil nou te kapab fè avan Men Se sa k fè m vin kote w M p ap ba w manti
E pawòl de sa k rive a Misye menm di m konsa Si l pa t gentan vini a tan Mèf la te ka gentan touye w ak kout baton Se gras a li menm ki fè mwen frape ak yo. Men, m pa pral, m pa pral rasire w anyen pou m di w sa ke m ap fè misye retounen ansanm avè w. Men, kòm ou di m pou m pale ansanm avè l, m pral repale ansanm avè l paske m te gentan pale avè l deja. Men ou konnen moman sa a e moman emosyon nèg la li, ann eseye ba l yon ti tan, aprè sa n ap fè ti pale ansanm avè l e m panse ke avèk le tan, paske se yon nèg ki ase konpreyansif, m panse l ap konprann nou kanmenm. Men, annatandan, ann ba l yon ti tan epi pou li ka jere sa. Men m ap pale avè l kanmenm. Petèt si se ou menm li ka tande w. Men li pa vle tande. Misye jwenn ansanm avè l, m pale, se vre ke l fè yon ti tan ap pale ansanm avè m. Men li di menm zanmi m, li pa ka ye ankò. Men malgre tout, jan m pale ansanm avè l. Moman sa e moman emosyon li. So sa ka rive, sa k fè l la a, li jis ap pase nan tèt li, ap pase nan tèt li, sa ka fè li mal pou l konprann. Men ann eseye kite l pran ti tan. Mwen menm pèsonèlman, m pale ansanm avè l ap di sa. Men m panse, l ap eseye konprann ou konprann. Paske misye di m li renmen w anpil. Li pa di m li te renmen w non, li di m li stil toujou renmen w.

Salut Jésus. E konsa dayou preske rive la. Lèl di lèl ap rentan jèm mwen tout prepare paske li toujou ap di m toujou ap an reta. Lè nou gou randevou m toujou an reta. Jodia. M pa kwè l ap ret an jwenn Marita non. Ok, pou jan m renmen sore, ok m bon la. Ok, se byen sa. Dakò. Bon, an m ale. Fini.

Bwè sa pi fasil ankò pou Diklo tande nou paske l ap wè sa w te fè a se pa yon bagay serye, se pa yon bagay tou. Monchè, bwè sa pi fasil ankò.
Hey! Epi pitit an ale An nou pou l al achte ti tèt bayo. Enh, an ale. Jiskapa m pral gentan lè sa. Pitit an ale, an ale, mwen pa pote l ankò. Finalman ou pa di anyen, w ap achte, ou pa ekri anyen. Ou ta sipoze ekri yon bagay pou w achte sandal kòmsi bagay pou w ranje malèt la.

Men tankou machin nan disponib pou nou pou mèbli, pou nou kapab al chèche yo, pou nou kapab mèble kay la, sa se deja disponib. Pase nenpòt lè nou pran nou deja kontakte m pou nou fè sa pou nou. Ebyen mes amours, m tèlman kontan e an pasan Babas m ap. Pou kouraj ou genyen, ou pa ki nenpòt gason. E m panse ke li ta enpòtan pou nou fin ak Via ta gon gason tankou l. Paske parapò tout kwen Jenny jwe pou l te kapab kraze relasyon an, men jounen jodi a nou chita n ap planifye maryaj. M kontan anpil, mwen vrèman felisite w e m swete ke Bondye ap pran plezi nan sa. E Bondye p ap kite anyen, paske si tout sa Jenny fè yo, Jenny pa t kapab atenn ansanm avèk. sa l te bezwen an, m panse ke pa gen anyen nan vi ankò k ap ka anpeche nou fè sa nou vle pou nou fè. Pa gen anyen nan vi a k ap ka bloke nou ankò. M swete nou ke nou fè anpil siksè, pwogrè, epi tou, nou konnen m toujou la pou nou nan nenpòt bagay nou rele m. M panse ke m kontan anpil. M te kontan ansanm avèk nou, alò m panse ke.